Bonjou madam metmwazèl e mesye bonjou tout pèp ayisyen an bonjou la diaspora kelkeswa kote nou ye a nan tout peyi ke m pa ka fin site yo paske nou anpil nou patou nan mond lan tout diaspora kelkeswa nan peyi wap viv la nou tout se diaspora pèp ayisyen M salye nou anpil. Mete men m sou kè m pou m salye nou. M santi kè m ap kraze. M santi kè m ap migrannen pou jan m wè frè m avèk sè m, fanmi m yo, jenerasyon m yo ap pase mizè nan yon ti peyi. ki te si bèl, ki te si joli, nan yon ti peyi kote nou tout moun t ap viv alèz, kote nou te trankil, nou te fè sa nou vle. Men, jounen jodi a, nou pa ka leve tèt nou. Tout moun rete tèt anba, tankòm zonbi. Tout moun bouch yo fèmen. Se kòmsi s on mizo nou gen nan bouch nou, nou pa ka pale. Pa gen sekirite, pa gen leta, yo tout fon sèl avèk mechan yo, gang yo, kriminèl yo, asasen yo. Pèp ayisyen, Desalin te batay pou l libere peyi a, Desalin te goumen pou l libere peyi a, nou menm èske n ap rete bra kwaze, èske n ap rete tèt anba? pou nou kite peyi sa nan men kriminèl yo, nan men bann etranje sa yo kap souse nou, nan men bann etranje sa yo kap piye nou. Pèp ayisyen, sonje sa Desalin te di. Li te di konsa, e Tousen Louvèti te di, arete nou arete m jodi a, nou koupe pye bwa kap bay libète a. Men sonje byen, rasin yo pwofon. yo yo pwofon yap repouse pou pirèd anben rasin yo se nou menm wi kila jodia poukisa frè nou kite Reginald boulos Dimitri vob Bill clinton e lòt ankò latriye ap antre nan peyi a pou vin fè sa yo vle pou vin mete nou deyò mezanmi pèp ayisyen an leve kanpe pa kite ameriken ki pou vin kòmande nou nan peyi nan pwòp peyi nou. Kote nou leve zansèt nou yo te batay te mouri kite pou nou. Pèp ayisyen, pase men nan vizaj nou, mete pantalon nou nan tay nou pou nou wè si se gason nou ye, si se fanm nou ye. Fanm yo, mare senti nou. Mete, mete yon kòd nan senti nou, mare l pou nou leve kanpe pou nou batay. kont nèg sa yo. Lè nou gade pou nou wè. Depi davans, Gérald Bataille, m tande se pastè, sa yo pa pastè, se vòlè. Pou mwen menm yo pa pastè, se vòlè. Gérald Bataille, li asasine Jovenel Moïse. Ariel Henry, ou pa wè kote, sa l fè? L ap bat pou l pran pouvwa a, pou l ka detwi tout dosye Jovenel Moïse. Ariel Henry, se yon asasen. Gade vizaj li pou wè. Se kòm yon chyen, padon wi, kap chèche zo yon chyen kap kap kap kraze zo anba danl li paka krazel Ariel Henry asasen kriminèl gade bay pyew rache manyòk ou Ariel Henry gade pèdi ou Ariel Henry m bat men dèyèw pèp la bat men dèyèw ou pa moun sanwont Ariel Henry sanwont Andre Michel babekyou mache pranl Ariel Henry gade pagen leta Nou mèt mache pran yo. Pa gen leta an Ayiti. Pa gen leta an Ayiti. Si te gen leta. A e Jeral Batay li tap anba kòd. Ariel Henry tap anba kòd. Pa gen yon moun ki pa ka parèt devan leta. Pa gen yon moun ki pa ka parèt devan jij. Pa gen yon moun ki pa ka parèt devan komisè di gouvènman. Men sof Ayiti. Ayiti kèlkeswa moun li ye a li pa ka parèt devan komisè di gouvènman li pa ka parèt la jistis nan ki peyi nap viv ki peyi nou ye ki peyi sa ye nou fè peyi dayiti tounen yon fatra nou fè peyi dayiti tounen yon bann ranyon akoz yon bann politisyen magouyè politisyen kowonpi kèl politisyen gon seri de avoka vòlè gon seri de avoka sal padon wi Moun kap koutem yo. Avoka kriminel. Gon bann jij kriminel. Gon bann leta polis kriminel. Asasen kowonpi. Gade koman lot peyi yo ap avanse. Nou pa wont pou sendomeng nou te konn okipe. Se li kap chache mwayen poul okipe nou. Nou pa wont bann kriminel ariel henry. Bann kriminel. Bann asasen. Prezidan jovenel sal tap fè a. Kounya pou nap bat poun detwi yo. Kote Dimitri vorb ap vin antre. Map wè si pèp la pap leve kanpe. Pou yo mete kaotchou. Nan tèt Dimitri vorb. Nan tèt Reginald boulos. Pou yo boule yo. Map wè si nou pap leve kanpe. Michel Martelly asasen kriminel drogè. Depim wè ameriken kite Michel Martelly. Yo pa metel anba kòd. Yo pa asasine vòlè sa. Gade nèg ki pral prezidan Michel Martelly kap desann pantalonl nan ki peyi wap jwenn sa yon nèg tan kòm Michel Martelly Michel Martelly franchman nan lòt peyi pa gen anyen pou fè se bourèt pou ta pouse ki kote ou pral pase Michel Martelly pou ta vin prezidan pou ta menm majistra ki kote ou pral pase pou ta majistra Michel Martelly nan ki peyi sèl ayiti. Yon nèg tè kòm ou menm ki t konn ap desann pantalon w kap di betiz pou ta vin prezidan? E sèl peyi dayiti, nan sèl peyi sa pou nou jwenn sa. Gade pèp ayisyen an, leve kanpe. Yo gen pou yo lache kolonbyen yo. Yo gen pou yo lache tout moun ki nan prizon yo. Se sa Ariel Henry ap chache. Ou pè l pran tout nèg yo. Jeral batay, li pran vob, li pran lòt ankò, li pran fòj. Li mete tout anba vant li. Pran Andre Michel, wap wè tout anba vant li. Kounya la, pa gen anyen k pale. Pa gen anyen ki pale. Sèlman, tout nèg jwenn yap souse. Men sa Jovenel Moïse tap fè yo, sa vle di pou yo menm yo pat bon. Anben, sa Jovenel Moïse tap fè yo pèp ayisyen an, se pou nou leve kanpe. Leve kanpe, ouvri je nou, pase men nou nan je nou, leve kanpe, ajenou nou ye a, yo mete nou ajenou, yo mete nou tèt anba pou nou tounen zonbi, nou pa zonbi, pèp la leve je nou, gade anlè pou nou wè, gade syèl la pou nou wè tout sa Jovenel tap fè yo se pou nou, Jovenel te libere nou Li te ouvri je nou, men kounye a la, Ariel Henry, avèk tout bann alkolik li yo, avk tout bann asasen kriminèl li yo, y ap bat pou nou fèmen je nou ankò. Y ap bat pou yo fèmen je nou ankò. Gade, leve kanpe, mete Ariel Henry deyò. Gade, pou nou fè eleksyon. Si nou pa kapab, Se pou nou mache tout pèp la leve pou nal pran ariel henry kote li a pou nou pran andre michel pou nou pran gerald batay pou nou chache asasen sa yo kote yo ye a gade gen genyen pou nou mete dife sou yo mete kawotyou nan tèt yo boule yo paske pèp sa nèg sa yo trò asasen yap bat pou yo yap bat pou yo kouvri dosye jovenel moïse la. Jovenel Moïse ki te fè nou wè klè a. Jovenel Moïse ki tap fè yon bon travay pou pèp la. Franchman, sa manje m pou m wè se Ariel Henry kap vin bat pou l dirije pèp la, l pa vle eleksyon fèt. Yon alkolik asasen ki fè maladi d'Alzheimer ki vle dirije pèp la. Ariel Henry, wap ret trankil kanmenm. Kounye a Ariel Henry, gade nèg ki nan palè yo. Nou pa bezwen mete kat pè mete katouch nan tèt Ariel Henry Andre Michel m pa wè kote babekyou ye babekyou kache kounya la yo gen sanble baw yon ti lajan babekyou kounya w pa ka pale nèg ki nèg ki bandi yo nèg kap kidnape moun yo sispann kidnape moun leve kanpe pou nou libere peyi nou an si nou vle peyi a libere si nou vle kèlke choz demen si nou vle vin yon bagay pou pou pitit nou yo kapab vin yon bagay demen. Se pou nou leve kanpe pou nou libere peyi sa nou genyen ki te bèl la, ki te si bèl nan men bann nèg sa yo. Pa pran ti lajan nan men nèg yo. Se nèg yo se dèyè y ap tounen nou. Pa pran lajan nan men nan men Ariel Henry. Pa pran lajan nan men Dimitri Vob. Pa pran lajan nan men nan men Reginald Boulos. Se peyi nou an y ap detui. Leve kanpe pèp ayisyen an. Leve kanpe pou eleksyon fèt, pou referandòm fèt. Pou nou libere peyi a. Bat nan men bann asasen kriminèl kowonpi sa yo. Ok mèsi. Pataje l. Pataje l. Fè tout moun tande. Mèsi.